Bonswa timoun sa depan de lè nap gade videyo sa Jodia mwen pote yon videyo pou nou Ki videyo li ye? Pou ou sèm Pou ou frèm ki pèdi manman ou depi piti Ou menm ki apèn pèdi manman ou Ou menm ou pa konn kiyès manman ou ye paske ou pa rekonèt manman ou M vin swete ou bòn kouraj e m salye w nan non Jezi. An menm tan tou, m pote yon konsèy pou ou. Ki konsèy li ye? Ou menm ki gen manman w la k ap viv, ou pa ba li enpòtans. Ou pa konn egzistans manman w. Ou pa konn sa manman w vo nan sosyete a. Tande byen m ap ba w yon konsèy paske mwen menm mwen gentan pèdi pa m. Ou konn yon bagay, se pi meyè moso lò nan lavi ou, sa plis ke lò. Wè pandan wap chache Jezi, wap chache Jezi, wap chache Jezi, pandan ke paske se pou sa bib la di ou e respekte manman ou avèk papa ou. Si ou pa fèl, se si ou kwè se pi gwo malediksyon kap tonbe sou viw. Mwen menm map di ou sa se paske m fè esperyans lan deja. M pa t fè esperyans paske m te konn m te konn maltrete manman m. M pa t pè m pa t fè esperyans paske m pa t respekte manman m. Non. M fè esperyans paske Bondye te te pran m depi lè ke mwen mwen yon timoun m pa t konn m pa t konn anyen de manman m. Sa ke m vle ou fè pou mwen, ou menm ki gen pa w la la, ou menm ki gen grenn manman pa w la, grenn grenn lò w la, ou menm ki gen e e Bijou pi presye w la map mande w silvouplè ba li lanmou fèl wè enpòt fèl wè enpòtans lavi fèl wè lap viv fèl santi fèl santi li li li fyè de pitit li de pitit fi l oubyen de pitit gason l nan paske Yon fwa w kite se lè l ale, w ap w ap vin w ap vin sonje sa l te fè pou ou, w ap pèdi fil ou ka tou fou oubyen w ka tou mouri la tou. Paske lavi a pandan Bondye ba w opòtinite pou w viv avè l la, viv avè l. Pran swen de manman w. Ou menm ki gen mwayen, ou menm ki nan yon lòt peyi ou gen mwayen, pran swen manman w. Bay manman w valè. Fè manman w santi l ap viv, fè manman w santi ke san ou menm, si l pa t genyen w kòman l t ap fè epi Bondye ap beni w tout kote w pase. Paske wè yon fwa ou kite manman w, manman w mouri, ou pèdi manman w, w ap pèdi tout vi w. Paske lè l te la ou pa t konn valè l. Ou pa wè anpil moun ki lè manman yo mouri yo vin fou, oubyen yo vin devye, Rezon, lè manman an te la ou pa t respekte manman an, ou pa t bay manman an valè. Lè manman w pale avè w, an, manman w la, ou gen mo sou manman w la, lè l pale avè w gade l a rega. Lè manman w gad, lè manman w pale avè w, ou fè kole sou manman w, ou tou prèt a vole sou manman w pou ba l yon souflèt. Mezanmi, nou tande byen. Ou menm ki gen ti moso pa w la, fè sa pou nou menm ki pèdi pa nou an depi piti a. E ou menm ki poko gen pitit tande byen ou menm ki poko gen pitit ou menm ki gen pitit ou menm ki pral gen yon timoun toujou mande Bondye poul fè nou gras pou nou pou nou pou nou kapab e pwoteje timoun nou ata timoun nou gran gen twòp timoun kap soufri san paran espesyalman Ayiti. Mezanmi, se sa m te pote pou nou. Se sa m te vle di nou. Se sa m te gen sou kè m. Nou wè mwen menm ki kanpe la a, chak jou m ap soufri pou paran m. Chak jou m ap soufri pou manman m, pou manman m. Paske, lè m wè yon moun ap di manman m, manman m, lè m wè yon moun ap souri avèk manman l, mwen menm m pa ka wè pa m nan, m pa t konn ki koulè l, m pa t konn ki sa m te fè, ki sa l te vo, m pa konn ki sa l te devni, m pa konn anyen de manman m. Se leve map leve mwen m san manman ou antanm li tou la ou menm ki genyen l valorize l bal lanmou pwoteje manman w menm jan manman l te fè pou ou yon manman pote w 9 mwa nan vant el baw 18 mwa nan tete manman w ap ret grangou poul baw manje manman ap fè tout vye travay poul okipe w silvouplè mezanmi pwoteje manman nou bay manman nou lanmou pran nan manman nou ke Bondye beni nou.